Salut salut salut a tout fanatik Erma byenvini lan nouvo salon Erma jan nou te dil Erma gen yon lòt lokal e yon lòt salon toujou yon fason pou nou fè fan nou yo plezi pou nou pote plis emisyon ak plis video pou nou avèk nou menm Sophie Laraque responsab Erma nap pran yon poz nap retounen apre pou nou kapab salye nouvo e ansyen sponsò nou yo rete branche nap retounen apre. Mèsi avèk ou menm ki rete apre poz lan, nou nan Air Mama nap fè relasyon moun ak moun. Se yon plezi pou n resevwa youn lan moun ki te pataje ide fè salon Air Mama ansanm avèk mwen. E m ap remèsye Maurice Communication ki te toujou soutni m malgre nou te gen difikilte nan peyi an, Radyo Televizyon Mitwopòl m kapab di ki number one ki te ede m tou malgre pwoblèm peyi an t ap konfwonte men sponsor yo te rete avè m. Mèsi avèk Trace Design e Trace Design mwen vle swete w tout kondoleyans mwen paske w te fon pèt, Trace Design te pèdi papa l pandan difikilte peyi a alò m swete w kouraj, m swete w kontinye avanse nan sa w ap fè. E ke lavi kontinye pou ou. Merci avek gras fèt. E nouvo sponsor nou genyen ki se G-one production ki toujou fè mayo, ki fè kepi, ki fè humm banner tou. Donk ou menm ki ta renmen sa ou kapab kontakte G-one production. E rad ki sou mwen an map salye Babas, se store Babas ki abiyem. Ou menm ki renmen tenue sou mwen an. Apre nou fin resevwa Carla Francis ki pral vin pale nou plis de salon an. Nap gen pou nou pale de Babas Store. Map salye Francis Carla, Carla Francis, toujou menm bagay, ki te pataje ide salon Irmam la avèm. Bonsoir Carla, ki jan li? Bonjour Sophie, e bonjour tout moun kap swiv Irmam, tout fanatik Irmam. Alors nou resevwa w Irmam jodia paske Irmam se fè relasyon moun ak moun, depi se moun ki ka fè yon bagay san ke li pat aprann li, e moun tou ki te aprann ki li menm ki fè yon bagay ki itil sosyete a, se toujou yon plezi pou Ermam pataje sa avèk tout moun kap swiv emisyon Ermam. La a se Carla Francis ki te fè espas la pou mwen, anfen m te vin avèk ide a, m te di Carla men sa m vle fè, paske difikilte peyi a te fè deplasman pat twò bon pou ekip Ermam nan epi nou te di ke nap chèche yon lòt lokal pou nou kapab fè salon Ermam la. Epi lè m te vin avèk ide a, Carla li menm, li te trase l. Donk anpil moun di m ke salon bèl, yo renmen dekò la, jan m fè l la, tout koulè pral avè l. Ebyen men bòs la, se bòs Francis Carla, se li menm ki te fè l, ki fè salon an. Yon gwo remèsiman a Carla paske l te travay trè di pandan te gen pwoblèm peyi a. Carla èske ou kapab esplike moun yo, bon menm mwen konnen deja, Men moun kap swiv emisyon an yo pa konnen eske ou aprann li kisa ki fè ou ka fè sa yon bagay ke m kapab di gason paske se plis gason ki travay an bwa tout travay sa yo ou menm antanke fi ou fèl eske ou kapab esplike moun kap swiv emisyon an ki a ki laj ou kòmanse e eske wap kontinye a fè travay sa yo. Bon,
pou m reponn a premye kesyon an, se Eske nou tal lekòl eske nou mwen kòmsi se mwen aprann aprann pou kounye a natirèlman se nou ka di ke se yon don ok se yon don ke anpil anpil moun ki reyisi se pa moun ki alò m pa di ke yon moun pa al lekòl ke l pa byen wi se trè byen se ankò mye men anpil nan nou menm tou fòk nou konnen ke se pa sèlman nan lè nan lekòl ke nou kapab tout moun kapab ok ke sa se yon don m jije ke se yon don Paske mwen pa al aprann okenn kote. Dakò? Se jis m leve yon bon maten epi se depi ke m tou piti ke mwen genyen sitou manyèlman ke mwen renmen alò kontrè kontrèman avèk anpil fi se jan de bagay sa yo m renmen m renmen penti m renmen l'art epi tou bon se pa sèlman l'art alò moun ka petèt gade kawo kawo yo ke mwen trase se pa sèlman penti yo nan ki fèt dakò. Genyen tou, lè m fè penti yo la epi mwen trase, se pou montre ke se alò entre parenthèses, se pa sèlman penti, genyen penti, an plis, m te sèvi avèk ti bout goyim tou, pou m te siye, pou m te trase. Donk, pou trase, fò moun yo konnen ke Carla te gen yon playo li fè fèk 4, donk sa nou wè la, e pa t konsa l te ye, se Carla ki trase l, epi ki fè l jan nou wè l la, tankou yon gason te ka fè l, men Carla li menm li ba nou yon salon. Dakò.
Alò map voye yon ti mesaj tou kout pou medam yo tou ok m voye yon ti mesaj tou kout pou medam yo ke kòmsi pa mete nou kòmsi pa mete fè kòmsi nou pa konn fè yon sètèn choz kòmsi nou limite pèsòn pa limite ok ke sa yon gason ka fè a nou ka fèl tou ok paske mwen menm mwen reyalize sa mwen fè pati sa ke anpil moun pa kwè se mwen k fèl alò m genyen de twa moun ki te asiste lè map fèl Yo vrèman etone paske yo di m, Waw, men s on fi? M di, Wi, men kisa? Paske m s on fi. M di, Yo di, Wi, men kijan on fi fè ka reyalize sa? M di, Men tout moun kapab, se jis m vle fè l, li fèt. Ok? Epi mwen, Erma, m depi piti, premye jou Sophie te mete m okouran de Erma, m di, Sophie, fonse. Jan m kapab, m ap ede w. Ok mwen menm se nan pati sa mka bay patisipasyon pam se kote sa e mwen fyè jounen jodia mfyè ke mwen an pati ke Herman rekòmanse apre apeprè 3 mwa peyi fèmen bon mwen kontan paske mfè pati de moun ki fè li reprann ok ke li reprann ke se sur ke bon nou ap priye pou li paske aktyèlman la rezon youn nan rezon ke nou fè salon sa se de fason aske menm si peyi an ta yon ti jan bloke ke nou toujou ka fè emisyon. Alò mwen vrèman se t on plezi pou m te ede w reyalize rèv ou e mwen di w bòn chans e bòn kontinite. Mèsi Carla e mèsi avèk nou menm soti ki gentan apresye travay Carla e Herman m toujou gon dènye bagay l ap di avèk envite nenpòt moun ou te ka ye a si w gen yon mesaj Wap kite pou swa fanatik Emma ou swa moun ki poko konn Emma e tou jèn fi ki ki gen yon bagay lan men yo kisa ki mesaj ou te ka lanse bay moun sa yo ki gen yon don ki gen yon talan lakay li li poko kòmsi konn kijan pou li sèvi avèl se kisa ou te ka kite pou moun sa. Bon mesaj m ta kite espesyalman pou fi dakò se sa m pou jèn fi ke pa lage. Kontinye nan tout sa w ap fè, pèsiste ladan l. Pa kòmsi, pa panse ke kote w ap antreprann yon bagay, l ap annik rete epi li reyalize. Jamè. Se pèsiste, pèsiste e atann ou avèk anpil chit, ou ka tonbe plizyè fwa. Men meyè fason an se lè w fin tonbe pou w leve w kanpe. E m p ap ba w manti, w ap kanpe, w ap kanpe pou de bon. Dakò? Merci Carla Francis e ekip Erma nou te kontan resevwa w sou plato Erma mwen fèt sou plato ou menm avè nou paske se ou menm ki ede nou reyalize l yon gran mèsi avèk ou menm nou si e sèten ke nap genyen chans pou nou pale yon lòt fwa e de yon lòt bagay paske m santi ke ou vin avèk sa petèt yon lòt fwa ou kapab fè yon lòt bagay fè Erma m kado se te yon plezi Erma m di w kontinye nan travay wap fè a e bòn chans. Se te yon plezi pou n te resevwa Carla Francis. Mèsi avèk ou menm ki rete tann nou apre poz la ankò yon fwa. Carla Francis se li menm ki te ede nou reyalize Salon Irma Blanc. E kounye a, m ap salye sponsò ki te kanpe avè nou. Anfèt, m ap resalye sponsò ki te kanpe avè nou malgre difikilte peyi an. M ap salye. Radyo Televizyon Metropole, map salye Jerome Production ki se yon nouvo sponsor ki renmen travay Ermam lan. Map salye Baba Store ki abiye m, banm fon ti kanpe pou nou kapab wè nou menm ki ki renmen ki renmen anfèt medam sexy yo. M pa vle pale yon fason pou medam ki gwo paske gen pou gwo moun gen pou moun ki piti. Lan nimeyo ou kapab ekri oubyen rele pou kapab abiye jan m abiye an se lan 48 45 52 01 m ap reprann 48 45 52 01 Baba Store pi bon rad pi bèl rad pou abiye w pou voye w lòt nivo Jefferson ou menm ou gen sponsò tou w ap salye Jefferson se yon manm lan Hermam ki pat la ki vini la nan salon Hermam lan pou la twazyèm fwa m kapab di. Jefferson kòman w ye? Mwen byen e nou pa ta ka fini Sofi san nou pa pran le swen pou nou salye e Maurice Communication ki te toujou kanpe avèk nou menm lè nou potko genyen osi osi bèl salon sa e n ap pran le swen tou nou pou nou salye Graphtec ki fè Banè banè pou nou e n ap pran le swen tou pou nou salye Tres Design ki fè mayo pou nou e ki te gen mayo ki te make Hermam ki fè enpresyon pou nou. Mèsi avèk nou menm ki tap swiv emisyon Irma mèsi avèk ou menm malgre te gen difikilte ou te toujou abone a paj la e mèmsi avèk ou menm ki toujou ankouraje zanmi w ak fanmi w renmen emisyon Irma nap pote yon lòt emisyon pou ou trè trè rapid paske kounye a nou gen ase de espas pou nou pote plis emisyon ba ou mèsi ankò e ankò randevou yon lòt fwa babay tout moun tchaw.